Bonswa tout moun, kòman nou ye? E videyo sa m fè l jodi an, e se sitou pou moun ki poze kesyon de li anpil, anpil moun bezwen poste pou nasyonalite chilyèn, yo bezwen konnen ki rekisito ke yo ap bezwen, e m gen yon bon ti tan ke m ap pran tan m pou m kapab eksplike nou byen, san ke m pa vle nou fè erè, pase m pa vle nou tande sa moun ap di deyò, pase m wè anpil, anpil videyo ke moun ap fè. ki petèt gen anpil ti erè ladan yo, men m felisite moun ki fè yo a. E jodi a la m pral pale ou de ki rekisito ke w ap bezwen egzakteman pou poste pou nasyonalite chilyèn nan, e m pral ba w de konsèy tou vi avèk eksperyans pa m, paske m pase etap lan deja, m poste e mwen reyisi, mwen gen nasyonalite chilyèn nan. Donk m ap mande w pou w rete gade videyo sa avè m. E pa bliye pataje l tou avèk tout moun ke ou konnen ki ka petèt nesesite l. Premyèman m tande gen rimè ki di depi ou gen 5 an ap viv Chili ou ka poste pou nasyonalite. Non. Li pa sa. Dezyèm bagay ankò m tande moun di fòk ou gen 5 an avèk Permanencia Definitiva pou w kapab poste pou nasyonalite. Non. Li pa konsa. Enben, ret gad videyo avè m. M pral eksplike w kisa l ye. Premye bagay ke ou dwe gen pou posede nasyonalite chilyèn nan, pou poste pou nasyonalite chilyèn nan, fò m di w byen Chili, paspò Chili an li potan anpil, e m ap di mèsi avèk Chili paske m gen paspò sa, ou ka vwayaje plu ke 174 peyi nan mond lan, san ke ou pa bezwen mande viza. Donk m p ap fòse yon moun pran l, men si yon moun pran l tou, m p ap kritike l. Donk pa kritike m paske m pran l. Paske li fè anpil byen pou mwen, kwè m si nou vle. Premye bagay ke ou dwe fè, ou dwe genyen pou ou poste pou nasyonalite chilyèn nan, ou sipoze genyen 5 an avèk rezidans nan Chili. Men se pa rezidans ke ou panse a. Rezidans vle di, gen rezidans tanporè, gen rezidans definitif. Premye viza.

Jodi a la a, ou kapab poste pou nasyonalite chilyèn nan. 5 an ak rezidans pa vle di 5 an ak pèmanensa definitiva. Rezidans, gen rezidans tanporè, gen rezidans definitif. Ok. Dezyèm bagay ke ou dwe genyen pou poste pou nasyonalite chilyèn nan. Fòk ou gen certificado.

Especiales. Sa se nan rejis sivil nan peyi Chili ke wap jwenn li. Se yon sètifika ki di ke ou pa konn fè zak nan peyi Chili. Paske yo vle konnen ke moun yap bay nasyonalite a li pa yon delenkan, li pa yon vòlè, li pa yon dis, li pa yon dat. So ou oblije genyen'l nan rejis sivil e gen plizyè nan rejis sivil men ou sipoze di certificado antecedente

pou yo wè ki lè w soti nan peyi a, ki lè ke ou antre nan peyi a. Chili gen yon lwa, depi ou fè plis ke 1 an deyò peyi a, otomatikman ou pèdi Permanencia Definitiva. E depi ou pèdi Permanencia Definitiva, ou p ap kapab poste pou nasyonalite a. E m bliye nan ki nimewo m ye, men lòt bagay ke n ap bezwen pou nou poste pou nasyonalite chilyèn nan ankò, se yon.

Lòt bagay ke w ap bezwen ankò pou poste pou nasyonalite chilyèn nan, se foto kopi paspò kote vizaj ou parèt la. Pa egzanp, mwen menm, nan epòk ke m te fè pa m nan, yo te mande m pou m te notarye l. Men kounye a, nou konnen ekstranjeri a. Nèg yo ap fon fason pou yo toujou rejte moun, pou yo toujou bagay moun, yo pa mete tout detay sa yo. Men m konseye w notarye pa w la. Tande zanmi m, m konseye w notarye pa w la. Pase si avan yo te mande m pou m te notarye pa m nan, m panse kounye a la, y ap toujou mande w pou w notarye l. Menm si w wè eksyon gen, y a pa di l. Men notarye pa w la. E! Lòt bagay ankò wap bezwen vose pou nasyonalite chilyen nan ou sipoze fè fotokopi tout viza tout so ke ou genyen nan paspòw la tout kote ki gen so tout kote ki gen viza ou sipoze fè fotokopi yo pou voye ba yo lòt bagay ankò ke wap bezwen. kòm registo pou se pou nasyonalite chilyèn lan, yo mande 2 bout foto, foto viza, tip viza, kote vizaj ou parèt, nimewo wout ou parèt, nou konn bagay sa yo deja. Mwen menm, m te voye 4 ba yo frè m. Pou plis de prekosyon m te voye 4 ba yo. M konseye w voye 4 ba yo. Mete 4 nan anvlop la. Alò, se pou si youn ta tonbe, pou si youn ta bagay, ou konprann, pou yo pa vin, pou yo pa Pou yo pa gen kote pou yap pou yap di w zo te gen mrèl bagay sa yo ok. Se konsèy pa m pou nou. Lòt bagay ankò ke wap bezwen pou poste pou nasyonalite chilyèn nan. Wap bezwen yon kontra travay. Alò, an n pa di kontra travay, an n di sustento economico. Men le pli souvan nap pale nan tèm kontrarav pase map gentan vin avèk lòt sijè si moun ta gen timoun, si moun ta marye, map gentan vin avèk lòt bagay sa yo. Men wap bezwen yon kontra travay e fòk kontra travay la siyen kay notè. E apre kontra travay la, ou sipoze genyen yon certificado de vigencia del contrato. Si pa egzanp, ou te gon kontra travay depi 2018, enben jodi a la wap voye kontra bay eksangen li a fòl siyen kay notè.

pou poste pou nasyonalite chilyèn nan. Ou sipoze genyen 12 dènye likidasyon de sweldo nan travay ke w ap travay la. Men, lè nou di 12 lan, li pa yon obligasyon ou dwe gen 12 vreman. Si w poko gen 12, li ka toujou ale. Paske mwen menm. M pa t gen douz. M te gen nèf lè m te poste pou nasyonalite chilyèn nan. M pa t gen douz. Donk, jodi an la ou menm ou gentan pa gen douz, men si ta manke yon bagay ankò, Extranjeria a ap mande w li pi devan. Pa fatige w, si w ta vle tann douz la, se byen, men si w pa ta ko gen douz la tou, ou ta vle poste, ou ka toujou poste, e Extranjeria li menm, si gen yon bagay l ap manke, l ap mande w pou w voye l ba yo ankò. Lòt bagay ke n ap bezwen pou nou poste.

12 dènye mwa fòw gen 12 mwa sa fòk ou gen 12 mwa si w pa ta ko genyen l ou ka peye l apre sa fòw gen certificado de afiliacion de AFP epi tou 12 dènye mwa historico de AFP kote ke ou gen 12 mwa depi wap peye AFP avèk Fonasa mete sa nan ti anvlòp la pou voye ba yo lòt bagay ankò ke wap bezwen pou poste pou nasyonalite chilyèn nan paske m pap di nimewo paske m pèdi nimewo yo. Yap mande w, alò se pa mande yap mande w, si se online pou yap fè l yap mande w, map gentan vin avèk dosye online lan. Si w gen machin, si w gen kay, si w gen pitit, si w gen, si w marye, si w gen jan de bagay sa yo, ou ka toujou voye tout papye sa yo, men li pa obligasyon, sa se volontè. Mwen, mwen te voye papye machin mwen, m te gentan gen machin, m te voye papye kay, m te voye. Lisans mwen, m te voye kat de kredi m, m te voye tout jan de bagay sa yo. Sa vle di, li pa obligasyon, men mwen te voye yo pou yo ka kòmsi bay dosye a yon ti, ou konprann, plis pwa, pou yo wè w se yon moun de pwa, si w gen ti biznis ou, ou ka toujou voye tout jan de bagay sa yo, men li pa obligasyon. Se si w gen. Lòt bagay ankò ke w ap bezwen pou poste pou nasyonalite chilyèn nan. Nou ta sezi wè sa wi.

Si pa egzanp ou ta bezwen al fè Cedula ou pa ta genyen l, w ap jwenn li nan PDI a ankò. Sa vle di w ap ka monte sou paj PDI a pou deskarga li oubyen pou fè duplika w. So, mete l nan ti anvlòp la tanpri souple mwen, mete l nan ti anvlòp la tou dousman, voye ba yo. Orijinal la wi! Se sa yo te mande m. Ex lang he li ye a kounya la. Li menm siw ta bezwenl ankò yo pa gen pwoblèm yo diw yap ba ou l pase lèm te voye pam nan mwen menm m t ale andeyò pitit gasonm nan t ap viv andeyò m t al wè misye pandan m ap tounen pandan m ap dòmi bous mwen pèdi pam nan te pèdi li te tou nan bous mwen enben m te bezwen vin fè sedoula m sedoula m te tou nan bous lan enben kounya m t al nan ex lang he li a Yo di m fòk mwen mande yo prete l. Enben yo fè m ekri yon lèt bagay m di m ok m mande yo. M mande yo prete l, yo ban mwen l epi kounye a la m al fè selula a apre sa m pote l ba yo ankò. Sa vle di yo te mande m pou m te voye l ba yo, li pa t yon pwoblèm. Jodi a la. Gen anpil aktyalizasyon. M ap vin pi devan avèk sa avè nou. Lòt bagay ankò ke n ap bezwen pou nou poste pou nasyonalite chilyèn nan. M pa konn si m te di n sa deja pase m tèlman gentan di bagay la. Foto viza. Tankou nou konnen foto sa yo kijan yo fèt. Extranjeria tou yo mande w 2 bout foto. Mwen m te voye 4 ba yo. Talè pou yo pa grate tèt pa m wè di m te manke youn oubyen te gen youn ki te tonbe nan men yo ki te pèdi. Olye de 2. M voye 4 ba yo. Foto kote non m parèt anba l, e nimewo selula m parèt anba l, epi vizaj mwen parèt. M te voye 4 ba yo. Pou plis de prekosyon, si nou ka met 4 nan ti anvlòp la, mete 4. Pase si tankou moun nan gen dwa pran bagay la, la neglijan, youn tonbe, l di w konsa non ou te manke yo, non. M voye 4 ba yo. Lòt bagay ankò ke n ap bezwen pou nou poste pou nasyonalite chilyèn nan. Sa a se yon bagay. E tout moun toujou gen pwoblèm avè l. Se yon lèt ke ou fè pou direksyon meri a, ki motiv ki fè ou vle poste pou nasyon, ou vle genyen nasyonalite chilyèn nan. E. Mwen menm m te fè kat sa, m te di m vle gen nasyonalite chilyen nan paske m renmen Chili, paske m gen pitit, bon m kèt si nou vle gen pitit nou gen pitit, si nou pa gen pitit se toujou menm bagay la, ou renmen Chili, ou renmen kilti w lan, ou santi w toujou chilyen. So se ti bagay ke w ap di motiv ki fè ou vle posede nasyonalite chilyèn nan. Men, gon bagay la. Online, Kounya la, pou pwosè pou nasyonalite chilyèn nan, alò si nou vle kounya, kite yon kòmantè pou mwen, kounya e konsèy m pral ba nou. Kite yon kòmantè pou mwen, m pral eksplike nou kijan pou m fè yon videyo pou m montre nou kijan pou nou pwosè pou nasyonalite chilyèn nan. Paske, pa rapò avèk e kowonaviris lan, se online ke anpil bagay sa yo fonksyone, men nòmalman tout sa m di nou yo la, Se pou chile atiende. Men si nap poste online li on lot jan ki diferan. Paske yo pap mande nou pa egzanp original certifica antecedente a, yap jis mande nou foto a, nap skane foto a nou voye ba yo. Pa egzanp si online e lèt sa kem di nap ekri nou pap bezwen ekril paske poukisa online yo tou mete yon fason yo mande w E gon pati yo mande w pouki sa k fè ou ta vle natiralize kòm chilyen. Epi ou jis fè kle. Ou konprann? Sa ou pap bezwen fè lèt la pou voye ba yo vrèman. Fizikman lèt la pap itil yo. Donk se jan de bagay sa yo. Men, nòmalman, nou menm Ayisyen, nou sipoze ale nan Chile Atiende. Men kòm kounye a akòz kowonaviris lan, nou ka fè l online. So si nou ta bezwen pou m montre nou kijan egzakteman pou nou fè l online, nou ka toujou ekri nan kòmantè yo. Mwen map montre nou kijan, map fè yon videyo. Pou m montre nou ki jan egzakteman pou nou fè l, pase m gen maestro Louko ki pral poste pou nasyonalite a la, e asireman ke se mwen ki pral ede l, se mwen ki pral fè l pou li. Donk, e m ap kapab toujou fè videyo a pou m montre nou ki jan pou nou fè l. Kounye a nou pral antre nan kad de konsèy. Konsèy yo ki sa yo ye? M te di nou sa deja. Bon, pa egzanp, e. Tankou jodi an la, jodi an 18 me, 18 septanm, ki sa Chili ap fete? Anpil moun poze kesyon. Chili ap fete fèt drapo, gen moun ki di Chili ap fete fèt endepandans. Si w ta rive nan PDI yo poze w kesyon sa a, sa w ap di? Ki sa, ki fèt k ap fete Chili jodi an la? Ok, kite m tou di w sa la. Chili p ap fete ni fèt drapo, li p ap fete ni fèt endepandans jodi an la.

E an E kijan yo di zansèt? Ancestro Zansèt chilyen yo ki t ap reyini pou yo te pran lendepandans yo, yo te chita sou yon tab lè nèg tankou Bernard O'Higgins, lè nèg tankou e Fernando Chili te gen yon wa, istwa sa long, ki te rele Fernando e kisa sa Èske nou konprann? So yo te chita yon kote ke yo t ap planifye Endepandans Chili. Se te 18 me ou 18 septanb dan lane 1810 yo t ap planifye endepandans yo. Men li pa t ni endepandans, li pa t ni fèt drapo. Paske fèt drapo Chili se 9 jiyè. Fèt Endepandans Chili Chili pran endepandans li e premye janvye e 1818 Legalman Chili pran endepandans li e premye janvye 1818 Sa vle di sa k ap fete jodi an la a li pa ni fèt drapo li pa ni endepandans chili. So si pa egzanp ou ta rive ou jwenn yon pdi ki pe sa w, li ta di w kisa 18 vle di pou chili, pigaw di se ni fèt drapo, pigaw di ni se endepandans. Paske li pa ni youn, li pa ni lòt. M swete ke nou konprann byen sa m di a. E m swete ke nou aprann yon ti pati nan im nasyonal chili a. Paske mwen menm.

Nou sipoze gen yon email ki fonksyone. Paske Extranjeria oubyen PDI se atravè de email ke yap kontakte nou. Paske m gon, alò se pa zanmim non, se yon kouzen m, misye te poste pou nasyonalite a tou, yo ekril sou email li yo pa jwenn li, yo relel sou telefòn li yo pa jwenn li, Yo jis cancel sal te poste a. Pase lè yap baw entèvyou. Yo gon entèvyou ke yo pral fè w ki oral, ki ekrit. Nan pdi, m te gentan fè yon video m te eksplike nou sa deja. Donk, se sou email ou yap kontakte w. Si yo pa jwenn ou sou email ou, yap kontakte w sou telefòn ou. Si yo pa jwenn ou sou telefòn ou, wal al brachat. Tankou jan moun yo ta di a. Donk, konsèy pa m pou nou. Mete yon imel ki fonksyonèl e mete yon telefòn ki fonksyonèl. Pa bliye, tout dokiman ki fèt nan yon lòt lang, li sipoze tradui an espanyòl. Alò, si dokiman an gen tan an anglè deja, ou pa bezwen tradui l, men nenpòt dokiman ki fèt nan yon lòt lang, ou dwe tradui l an espanyòl. E lòt kesyon petèt m panse nou pral poze m, konbyen tan sa dire? E nasyonalite an, li pa gen yon tan egzak m ka di nou ke li dire, men pa m nan te dire mwens ke 2 zan. Pri a, sa depan de lè ke yo pral poste an, li gen yon pri, men m pa ka di nou pri an egzakteman. Paske nou konnen Chili, tout bagay, pri yon bagay depan de ou e fi li depan de moman an. Jodi an la l ka yon pri, demen li yon lòt pri. Men mwen menm lè m te peye pa m nan li te vrèman vrèman barato. M pa sonje egzakteman men li pat rive menm 100 mil peso menm. Men kounya la li pi wo pi wo lontan. E pa bliye tou, yon ka bon nasyonalite a, yo repran l ankò. Sètadi, fè pridan avè l si w genyen l e pa pèdi l pou nenpòt rans. Paske gen de bagay ke ou fè nan Chili. Y ap pran l nan men w, dekrè selon dekrè ka fè yo pran nasyonalite a nan men w. E pa kont tou, nasyonalite a yo ba ou a, tout sa w wè m di w yo la, ou gen dwa posede nasyonalite chilyèn nan san ou pa fè anyen. Yo gen dwa rele w, yo chwazi ba w nasyonalite an, paske selon lalwa, si ou se yon moun ki itil peyi an, pa egzanp si w se yon foutbolè, pa egzanp si w se yon gwo mizisyen, yo wè ou ka itil peyi an, Yap jis relew yo menm yo baw nasyonalite an. So ou pap bezwen fè anyen pou li. Yon lòt bagay ankò m te di nou li, m te eksplikel nan lòt videyo, m panse nou ta sipoze gade li. E lèw fin, lèw fin voye premye papye ba ou wal peye. Epi apre sa kounye a PDI li menm li pral relew pou yon entèvyou. Bon m te eksplike nou kòman sa te ye nan entèvyou pam nan. Siw patko gadel al gadel sou YouTube mwen. Epi tou, e apre yo fin fè entèvyou avèw, ok, yap diw tout bagay ok, wap tann. Epi lè sa se dènye etap lan. Se ke ou jis annik ap ret tann, epi depi yo fin ba w, depi yo fin otorize w nasyonalite an, yo gen yon karta, se yon karta nasyonalisasyon ke y ap ba ou, e li jis sou nèt lan, oubyen yo gen dwa voye l sou imel ou pou ou, li nan sistèm nan, epi ou menm ou jis enprime l, w ale nan nenpòt rejis sivil, tankou nenpòt ki chilyen, w al fè sedoula w, ou fè paspò w, epi vwayaje. Menm jan avèm. Nan pli ke 174 peyi nan mond lan ke ou ka vwayaje avèk paspò sa ki gen anpil pwa. Lòt ti bagay ankò m tande gen nèg ki di, lè w poste pou nasyonalite chilyèn nan, ou pa ka kite peyi a. M pa janm wè nan ki pati ke yo di bagay konsa mwen menm. M pa wè yo di bagay ou pa ka kite peyi a. Paske mwen lè m te poste a, kilè, sa avan e la m gen paspò chilyèn nan, sa avan e la m gen nasyonalite chilyèn mwen an. Kilè? 2000, ke m pa vre la. So, m te kite Chili, m al Ayiti, bon m al Ayiti, m tounen, m al Ajantin, m tounen, m al Brezil, m tounen. Enben, son moun di m konsa m pa ka, ou pa ka kite peyi a menn. M pa tap ka fè peyi sa yo, m ale m tounen. So, men sèlman, yo di w pou pa fè plis ke 1 an deyò peyi a. Dok. E se konsèy yo sa. M pa konn si gen lòt bagay ke m ta dwe di ankò. E si ta gen lòt bagay ke m pa ta di, m panse pandan m ap fè videyo pou m montre nou kijan pou n poste an, m ap tou enkli l ladan, m ap tou di l pou nou kapab konprann. Mèsi. Epi dènye konsèy pou nou. Mèsi depi nou gen posibilite nou kapab pran nasyonalite a tande. Antouka, se yon konsèy si nou vle pran l. Si nou pa vle, rete. M konnen gen moun ki petèt pral kritike m. Men, m di sa m santi. Mèsi Chili. Se tan plezi. Mèsi a tout moun ki ap gade videyo sa la. M ale, n ap wè lòt videyo. Pa bliye pataje l. E like paj mwen ki se Widner Daslen Ofisyèl. E pi YouTube mwen ki se Widner Dorcé. Se tan plezi.